N ap kontinye avèk dosye dwàn dènyè videyo ke nou te genyen, dènye live nou te genyen an. E lè n ap fè analiz nou yo nan twazyèm zye, nou pa jis voye monte. Nou li kòmantè yo. Nou gen yon ekip ki pèdi tan li, li li tout kòmantè yo. Epi n ap eseye analize kisa kontribyab yo ap viv. ki sa yo panse. Nou ouvè tou, nou resevwa apèl avèk mesaj lòt moun ki santi yo endekse yo. Tankou pa egzanp, nou ta pale de dwàn, nou resevwa mesaj ajan dwanye, nou resevwa mesaj ajan de siveyans, brigad de siveyans yo, nou resevwa mesaj moun ki nan direktiv dwàn yo. Menm jan nou te fè lè nou te resevwa mesaj pou moun paspò yo. Gen moun ki pa konprann poukisa nou fè tip de live sa yo, map redi l ankò. Twazyèm zye, se yon tip de live ke nou fè pou nou denonse, pa denonse sèlman, men pou nou pote pwopozisyon avèk a sitiyasyon ke Ayisyen ap viv an Ayiti. Sitiyasyon ki dèfwa ki trè anmèdan. Anmèdan nan ki sans? Nan plizyè sans, sou plizyè domèn. Nou pa voye al kraze, nou pa voye al brize, nou pa di fò yo touye moun, menm jan nap resevwa anpil menas jodi a. Mwen remèsye tout moun ki toujou gade live nou, tout moun ki toujou patisipe avè nou, moun ki reshare live yo, ok, moun ki renmen travay Travay Twazyèm Sye ap fè a, nou di nou mèsi ankor. E anvan m kòmanse live jodi a, map reponn yon kesyon ki hier soir mwen resevwa de yon jounalis e map reponn ou. dirèkteman la a nan live la. M pa reponn ou, si m wè m pa ekri nan mesajri pou m reponn ou, se paske mwen prefere pou si gon lòt moun ki ta panse konsa tou, pou yo tou tande repons an, l valab pou tout moun. Msye mande m an kalite de kisa oubyen de kiyès mwen panse m ka monte m ap fè live sou bagay k ap pase Ayiti, èske se journalis mwen ye, èske se analis politik mwen ye oubyen èske m gen kèk diplòm an ekonomi. Kounya map reponn ou. Non pam se Djee Jazzman. Mwen se ti nèg kabarè. Mwen grandi Pòwoprens. Mwen fè tout etid mwen Sen Marsyal, Peti Seminè Kolèj Sen Marsyal. Lè m fini etid mwen, mwen t ale nan Akademi Nasyonal Diplomatik e Konsilè pou m al etidye Syans Diplomatik. Mwen pa fini l, mwen tra, mwen pati peyi moun lakay mwen avè m nou kite Ayiti. M ale, m ale lekòl. non lòt peyi kote mwen aprann administrasyon nantripriz, computer science, sa yo rele syans òdinatè, syans konpitè oubyen syans enfòmatik. Epi tou m gon lisans an psikoloji. Psikoloj, lisans psikoloji m genyen an, tout moun ki psikològ k ap suiv mwen la a tou konnen nan pensoum nou, nou genyen yon, nou genyen entwodiksyon a la sosyoloji. Donk, nou abitye avèk èt imen nan milye anbyan yo. Men se pa poutèt sa m fè live la. Non, m pa gen diplòm an jounalis. Non, m pa gen diplòm an ekonomi. Men m gen yon diplòm petèt ou pa genyen. Ki se yon diplòm yo rele Ayisyen konsekan. Nenpòt moun k ap swiv live la la ki konsekan, konprann sa m ap di a. Ayisyen konsekan. Donk, menas sa yo, yo pa p fè anyen, yo pa fè m anyen. Paske di mwen, ke l te jodi a, ke l te demen, yon moun ap oblije kanpe pou l di sa sipoze sispann. Yon moun ap sipoze kanpe pou l mande minimòm. Nou gen dwa rele l politik si nou vle, men li pa politik. Kòman w fè rele l politik si pa egzanp, m ap sibi l, w ap sibi l, frè w ap sibi l, zanmi w ap sibi l? Si li pat bon, sa fè w pa li tout kòmantè mwen yo pou wè egzakteman si travay n ap fè a se yon move travay. Donk se te repons sa m te gen pou jounalis k ap di m ke mwen pa kalifye pou m fè sa m ap fè a. Ok, n ap retounen sou dosye dwàn nan. Dènyèman, nou pale de machin y ap pede sezi nan brigad de dwàn yo, kote moun k al dedwane machin yo pase. Lè y ap retounen, nan mitan nuit, nenpòt ki lè l ye a, brigad la kanpe yo, li di yo machin nan mal dedwane, li sezi machin yo. Gen anpil ka ki pase konsa. Gen anpil ka kote moun yo di, yo kòmante la a, sou live yo, y al dedwane machin yo, pri yo peye a se pa pri yo wè sou bòdwo. Gen anpil ka tou, kote moun yo di w konsa ke yo tèlman takse yo wo, yo oblije pèdi machin yo. Souvan n ap gade ladwàn k ap fè vant o zanchè. Nou te debat sijè sa a. Nou te pale sou li. Tout moun te konprann sa k t ap pase a. Lè live la fini, mwen kòmanse resevwa mesaj. Mesaj mwen resevwa yo, se sa k fè nou fè live sa jodi a. Paske dabitid nou te di n ap fè yon sèl live chak semèn, men nou kòmanse a live sa jodi a. Se pou nou rektifye kèk bagay ki te pale. Mwen remèsye ajan dwanye yo ki te rele m. Mwen remèsye ajan brigad yo ki te rele m tou. M remèsye moun AGD yo ki te rele m tou. M remèsye nou. Ok. M pral pale sa nou di m bay popilasyon an, bay kontribyab yo pou yo ka tande tou, pou yo ka konprann sa k ap pase a. Gon ajan dwanye ki ekri nou pou l esplike nou pwosesis dwàn nan. Paske misye pa t konprann. E poukisa li panse ke nou akize dwanye yo, kòmsi nou di se yo menm k ap vòlè. Nan videyo pa nou an, nou pa janm akize pèsonn. Nou mete pwoblèm nan, nou eksplike pwosesis la, epi tou nou poze kesyon. Msye eksplike nou ke pwosesis la, sa nou t ap mande a, wi, gen yon sistèm ladwàn, Msye Dick rele DTM, m ap repete sa msye di, Direksyon Trètman Dèyè dè Machandiz, ke lè machandiz la vini, yo menm se yon ekip ki la pou travay sou verifikasyon machandiz la anvan yo takse. Sa vle di se yon ekip ki la pou bay pri. Ann di ou voye machin ou soti Florida k ap vin. e pòtoprens kap vini ann di non dwàn m toujou chwazi dwàn sen marc la paske nou moun toujou al la but jodi a nap chwazi miragwàn ou voyel miragwàn gon sèvis nèg yo dim ki rele pwentè map repete sa nèg yo dim ki rele sèvis pwentè ki pran mach ki gade machin nan lèl desann sot nan bato a k rive sou pò la. Prepè la kisa l fè l ekri non machin nan, mak machin nan, koulè machin nan epi l gade si machin nan chaje. Si l chaje l di l chaje men l pa gen dwa pou l ouvè pòt machin nan pou l pran sa k ladan l. Aprè yo remèt APN li epitou moun nan konn machin li rive li vini pou l fè swit legal. Pandan l nan APN nan li sou kont APN. Lè moun nan fin fè deklarasyon de sa l te di l gen nan machin nan, deklarasyon, sèvis de verifikasyon an ale. Men, msye, nèg yo eksplike m ke taks machin nan, AGD voye l ba yo, yon bagay yo di yo rele CIF, voye l ba yo depi Pòwoprens. Sa vle di, AGD gen tan takse machin nan anvan machin nan rive. Anvan yo menm wè machin nan, yo gen tan takse l. E taks sa a son taks 98 pousan. 98 pousan. E lè m mande misye ki sa taks sa yo ye, yo eksplike m, yo di m se taks nasyonal yo, ki se dwa de dwàn, frè de verifikasyon, CFG DTC, CT, TPI, taks touristik, taks anviwònman, anviwònmantal, TCA. Donk. Se nonb de taks sa yo k fè 98 pousan an, men kote l sòti, li sòti Pòtoprens. Mwen di men non, AGD pa ka chaje tout kòb sa a, pou ki sa? Li di m se pa dwàn ki fè taks la. Non. Se ministè finans ki voye nomanklati tarifè avèk dwa de dwàn nan, nan palman an. Epi se palman an ki apwouve sa. Donk palemantè ke nap vote yo, se yo ki apwouve ki fè taks la wo konsa la dwann, paske 88 pousan resèt la dwann al jwenn leta. Sa avèk resèt la dwann nèg yo fè tout sa yap fè yo, tout lòbèy yo a. Donk se poutèt sa kontribyab la ap peye tout kòb sa. Lèm pale l mwen mande l poukisa. Lè kontribyab la gen machin li anndan an, yo vòlè, yo pran radyo, yo pran batri, yo pran tout bagay sa yo. Msye eksplike m ke se pa wòl ladwàn, se APN ki gen dosye sa a nan men l toutotan verifikatè a pa al nan machin nan. Donk lè verifikatè a al nan machin nan, lè l remake ke machin nan pèdi de twa bagay, li pa gen fason pou l verifye si moun nan te genyen l oubyen pa t genyen l paske enpòtatè la gen yon bagay yo di di m ki rele liste de colisage, Yo te sipoze ranpli depi lè y ap resevwa machin nan pou di men sa machin nan gen ladan l, yo pa janm ranpli l pou yo remèt direksyon de dwàn li. Lè m poze yo kesyon kounye a la, sa k pase avèk brigad la kounye a k ap di machin yo mal dedwane? Msye eksplike m sa k rele mal dedwane an. Msye di m mal dedwane an se paske yo di machin nan mal takse. La dwann itilize 2 valè ou, ki se valè de Briksèl avèk lòt valè li a se yon valè tranzaksyonèl. Msye di m konsa ke lè machin nan vini, ou ka gen yon Grand Vitara 2006, m ap repete sa l di m ankò, ke AGD gen tan takse a 98 pousan nan l rive nan CIF, yo menm yo verifye mileyaj, yo verifye si machin nan frape, yo verifye eta machin nan, E se lè sa a yo ka eseye wetire sou pri a, devalye l, paske machin nan pa vo oubyen li pa li pa vo taks sa AGD gen tan mete sou li a. Se sa yo ka rele yon taks ki devalye a. Se sa yo rele e lè yo di mwen menm mwen te rele l rabè, misye rektifye m li di m se pa rabè l ye. Se paske machin nan pa vo sa AGD voye ba yo. Men kesyon m poze mwen menm, Si ou gen posibilite sa kankou dwanye, pou ou evalye machin nan, pou ou gade e pou ou di l pa vo sa l merite, gen anpil kliyan ki di, kòb yo chaje yo a, yo di yo ok pa gen pwoblèm, kòb yo chaje yo a, lè yo gade sou bòdwo de dwàn nan, yo wè se pa sa. Sa vle di, an n di kliyan an peye 150 mil goud, lè l gade sou bòdwo de dwàn nan, l wè 75 mil goud. E l bay 150 mil goud. Nèg yo eseye eksplike m ke dèfwa kliyan an gen dwa chwazi e pran yon raketè, se sa yo di. Petèt se raketè a k fè kòb la. Yo di m petèt tou se kèk ajan dwanye ki kowonpi petèt, ki ap travay la, ki kòb la ret nan men yo. Gen anpil bagay ki ka pase nan moman sa a, men se sistèm nan ki kowonpi. Lè m pale avèk brigad la kounye a la pou m mande l poukisa Ou kenbe machin nan ba, li dim li kenbel selon barèm li genyen li menm pou machin. Men m dil men ajan dwanye yo di nou ke on brigad de surveillans ke w te brach, ke w te sous matla, ke w te nan mòn kabrit, ke w te gantye, ou pa gen wòl sa a pou w di si machin sous evalye oubyen si machin mal takse. Ou pa gen dwa sa a. Wòl ou se pou pa kenbe kontrebann, machandiz ki pa deklare. Yon kontribyab k ap vin avèk yon machin, li peye dwàn, li peye tout afè l, ou pa gen dwa kenbe machin nan, okontrè. Nèg yo di yo bije kenbe l paske pratik k ap fèt anlè a, dwàn yo fè anpil lajan ladan l. Sa vle di lè yo deklare, yo menm pèsonèlman, yo souzevalye machin yo pou yo ka fè kòb. Epi gon pati k al jwenn trezò piblik, gon pati k ret nan pòch twalye yo. Se sa nèg yo di m. Nan tout sa nèg yo eksplike nou la a, mwen menm se analiz m ap fè. Sa vle di mwen p ap pwente di dwa, mwen p ap di pèsonn gen tò ou gen rezon. Men yon sèl bagay m ap di, kontribyab la, kote nou mete l la a mesye dwanye yo, brigad kote nou mete l la a, Minis tou minis finans lan kote w met kontribyab la la a? Parleman ke nou vote a kote w met kontribyab la la a? Nan meli melo sa a. Donk tout otan ke direktè dwàn nan pa chita avèk direktè siveyans lan pou yo etabli limit yo, kontribyab la ap toujou ap soufri nan dwàn nan. Li tris. Wè jodi a m pa fache, m pa outraje, men li tris. Paske se sa yo rele maladi. Son maladi li ye. Donk teknikman palan, pa gen okenn fason pou kontribyab la dedwane yon machin pou l desann avè l dwat lakay li. Donk l ap toujou gen risk sa a pou yo rete l nan lari. Lè m mande yo poukisa, bon si pa egzanp n ap di brigad sa a ap fè travay li vre, poukisa nou pa mete yon brigad nan dwàn nan menm lè sa a kontribyab la pa bezwen soti jis Miragwàn pou y al rete l jis Brach. Lè sa depi anvan l soti ap gen yon dènye tchèk k ap fèt k ap di wi men sa k pase a la anvan l soti. Lè sa kontribyab la ap soti avèk tèt li anpè. Dwanye yo di m gen brigad mobil nan dwàn yo, nan tout gwo pò yo. E, dèfwa, genlwa se brigad mobil sa k rele brigad anba a ki bay enfòmasyon machin sa a pou di ke machin sa a li panse gon rakèt ki fèt ladan l. Se sa k fè depi machin nan ap vini, brigad anba a gentan konnen, donk li leve men l. M di l, e si kontribyab sa a te fè kè? Paske m konn wè entèvansyon an deja. Machin nan ap vini, nèg yo mete zam yo, yo kanpe l, kanpe, kanpe! E si kontribyab sa a te fè kè? E si kontribyab sa a panse se kidnaping yo pral fè? E si gen gwo pwoblèm gen lanmò ladan l, ki sa n ap fè? Ki sa n ap fè? Donk, resu de dwann kontribyab la, li peye l, li bay kòb la vrèman, epi tou nou vle sezi machin nan. Gen kontribyab ki pap pran sa nan men nou. Donk se yon ka nenpòt ki lè l ap gen anpil lanmò ladan l. Sitou ke m ap gade brigad la, m wè se yon ekip jèn, yo bay zam. Donk si ajan dwanye yo di m brigad la, pa kalifye pou sa. Paske li pa konn sou ki valè yo te dedwane machin nan. Li pa konn dosye sa yo. Donk sa brigad nan ap fè a son bagay ilegal. Hein? Sa brigad nan ap fè a son bagay ilegal. Lè m mande poukisa nou pa mete... bagay dwàn yo, barèm dwàn nan, piblik, pou tout moun wè l, tout moun k ap voye yon machin, k ap voye machandiz yo, pou yo konnen l, pou yo gentan konpli estimatif. Ajan dwanye yo eksplike m ke bagay sa soulve ase souvan, men minis finans la pa janm dakò. Yo pa gen enterè mete l piblik pou pèsonn, paske sa ka bay pwoblèm. Mwen m ta renmen poze minis finans lan kesyon ki pwoblèm sa ap bay si mwen menm mwen son ayisyen kap viv Canada oubyen Boston m bezwen konn konbyen kòb on machin ap koute pou m voye Ayiti oubyen map bezwen konbyen kòb on marchandise ap koute oubyen on container ki gen tel ki deklare konbyen kòb lap koute pou m dedwane l m ta renmen konnen poukisa nan kisa lap jennen leta epi m ta renmen konnen poukisa 98 pousan an. 98 pousan CIF la sal ye poukisa kisa nou fè ak kòb sa mesye m ta renmen konnen paske daprè sam tande sou kòb dwanye yo di nou yo touche yon dwanye senp ap touche 19 mil goud oubyen 17 mil 17 mil 400 goud yon dwanye jinyò ap touche 20 mil konbyen goud donk mesye se nou kap pouse nè moun al fè nan fwod monchè. 20 mil goud, 4 mil dola ayisyen, 300 dola, 320 dola ameriken pa mwa. Hum? Se pri sa a nou peye dwanye yo? Lè m pale avèk direksyon jeneral, li mande m konn sa l di m, yo di m kon sa ke, zotobre a di m, si dwanye yo te touche kòb sa a, kòman yo fè yo tout gen kay, yo tout gen bèl machin? M di ou reponn kesyon an menm ou menm la a. Yo gen bèl kay, yo gen bèl machin paske jan sistèm ou an bati a. Donk, se leta ki fè n ap sivi, sibi la. Se paleman an k ap vote san mande konsiltan. M ka konprann yon nèg ou gen, e ou gen e moun dèyè w nan yon ti zòn kote w sòti, yo vote w pou depite, men ou gentan konn lakin ou. Lè w rive nan chanm nan, pran konsiltan. Mande kisa wap fè pa vote konsa nenpòt kijan paske lè w vote l konsa paske mwen menm mwen konn depite kounya la ki te la de an 96 ki kounya la se mande yap mande wi paske pouvwa ayiti jan w t wè kounya la dizè edmi w gen pouvwa dizè karannsek ou pa gen pouvwa non sa vle di pouvwa pa la pou tout tan non mesye lè nou chita nap pede vote bagay konsa Kontribyab la li menm se li kap peye men nou menm yon jou nap peye tou lè nou panse se dyaspora a nap toupizi se peyi a nap fè fè bak gen moun ki ki kòmante la a mesye li tris moun nan di w konsa ke li anvi voye bay ayiti li yo tèlman pè li pa anvi voye l donk li prefere kite l lòt bò a se bloke nap bloke baraj se bloke nap bloke wout pou devlopman lè w pa vle peye a. Saw fa kob yo? Sa nou fa kob yo? Se kesyon sa map poze jodi a. Poum ka fini avek dosye dwan nan paske m remake son bagay ki pouri. Son revolisyon pou ta fèt poun ta kraze sistèm sa nèt. Nèt! Cette affaire de douanier, de douane konnen. Ke de senatè depite ki pral pran kòb la dwann se yok pou met direktè dwann fòk gon pewòl ki pou ap fèt donk pou kontribyab la chita lap pede pèdi konsa non li pa fèr li pa fèr mwen menm mwen ta renmen konn kisa nou fè a kòb yo resèt fiskal la resèt dwann nan sa n favèl mesye. 88 pousan nou resèt dwan nan kisa nou fè avèl kisa n regle avèl paske mwen menm map viv ayiti depi an 2013 wi mesye m pa janm wè m pa wè nou fè anyen non nou pa gen lopital moun yo pa gen dlo pou yo bwè moun yo pa gen asirans moun yo ap viv nan lamizè kisa nou fè ak kòb yo. Donk yon senatè, yon depite, yon direktè, m te konn yon direktè jeneral ki rete tou prè lakay mwen, sa gen yon ti tan konsa nèg a potko menm direktè jeneral, nèg a te gen yon ti machin, kounye a nèg a gen 3 machin, se sèvis de leta ki pou sòti, sa pou yon direktè jeneral fè 3 machin, yon patwòl, yon zo reken avèk yon prado, lè misye ap sòti sa tout sirèn li pral yon kote, sa pou nou fè tout sa yo, pa gen kamikaz nan vil la ki pral eksploze yon direktè jeneral. Ou poko, nou poko janm wè yon senatè oubyen yon depite kap desann nan yon makèt. Nèg la bloke makèt la avèk tout kalite zam wi poutèt yon depite kap desann. Ou kwè se lwa yo mete nou poun vote mesye? Ki, ki poukisa tout zam sa yo, tout machin sa yo, tout gaspiyaj sa, tandike kounya la menm sewòm pa genyen nan lopital jeneral. La Santo, la Repiblik Dominikèn tèlman gen lopital yon moun ta kriye wi. Nou pran kòb peyi a nap boulel nan tenten sa pou nou fè tout kòb sa yo mesye map pale avèk yon depite yon senatè sa pou fè tout kòb sa frèm kote ou pral avèl kisa achte lè ou fin achte kay miramal la ou vin achte kay nan bahamas la kisa ankò sa pou fè tout kòb sa yo mpa pou kisa moun bezwen tout kòb sa yo pou viv wap toupison peyi Mesye ka tris, konsi m di w m pa fache jodi a paske lè m ap gade enfòmasyon m resevwa yo, m wè gen pwoblèm. Donk nou poko prèt pou n sòti nan sa nou ye a. Jamè. Gen pwoblèm. Donk se ministè dè finans ki monte pri dwàn nan. Paske se ladwàn nan pou l rale lajan an. Donk lè yo voye l, palman an jis vote l. Konbyen nèg nan palman an mesye ki chita ki gade kòd dwanye a, ki gade nomanklati tarifè la anvan yo vote l mesye? Konbyen nan nou? Hum? Pèp la k vote w la, ki travay li voye al fè anba a egzakteman? Men ou konn sa k fè pèp la vote w? Se paske to danalfabèt la twò elve wi. Paske li pa ta gendwa vote w. Paske lè w vote sa a la a ou voye l ale la a, dwàn nan ap toupizi moun yo. Kisa w panse? On peyi ki baze sou enpòtasyon paske nou pa ekspòte anyen. Hein? Se sou enpòtasyon. Sa vle di, moun yo se sa yo pote. Lè w mete taks la men wotè a, mwen menm ki son moun k ap òdè bagay, m ale, ou miltipliye l pa 70, ou miltipliye l pa 98 pousan, lè w ban mwen l mwen menm, m peye tout taks sa a, ki sa w panse m pral fè lè m pral vann li deyò a? M ap mete l bokou pli wo. Se poutèt sa, lavi chè sa a la toujou. Se poutèt sa, yon boutèy dlo vann byen chè. Se poutèt sa, tout bagay byen chè. Paske nou gen tan monte pri yo men wotè e n pa p fè anyen ak kòb la. Ki sa nou fè ak kòb la? Mwen menm, mwen pa p pale de kòb e, e, jan m wè tout moun ap pale de Karibe non. M pa p pale de kòb. M ap pale de kòb resèt fiskal nou yo. Ladwàn, DGI, ki sa nou fè ak kòb sa yo? Paske jiska prezan m wè edh gen pwoblèm pou bay kouran. Jiska prezan m wè nou pa gen yon bon lopital. Bon, m ap pale avèk yon depite, pa egzanp yon depite k ap sot andeyò. Lè w ap kouri machin ou tankou moun fou sa w gen twa kat machin avèk tout nèg a zam yo. Si w fè yon aksidan, nan ki lopital ou prale? Èske w pa kwè ou gen dwa pa gentan jwenn anbilans, elikoptè ki gentan al depoze w pou mennen w Florida? Ou gen dwa pa gentan siviv la wi. Sa vle di, lè w ap toupizi pèp la, ou pa panse pou li, ou pa fè wout, ou pa ede l. Hum? Se pou w di m kisa w ap fè? Lè w fè yon aksidan ou mouri, w ap mouri la sou wout la. Lajan ap rete sou wout la. Mesye nou mechan. Nou mechan. Milyon nan men nou, e pa anyen nap fè avè l. Pèp la rive yon kote lap agonize. Men lekòl pral ouvè la, pa gen kòb ankenn kote. Nan men nou sèlman. Nou pa gen ankenn politik pou pèp la. Nou pa panse peyi. Nap panse pou nou. Men nap wè l wi. Nap di mwen menm map ensite pèp la a la vyolans, m pa ensite pèp la a la vyolans non. Pèp la ap wè pou kò l. Mwen menm mwen pa pwente dido a donk mwen jis gade yon sitiyasyon kap pase mwen di nou paka kontinye konsa. Ou wè mouvman dwàn nan, fò n jere sa. Ou wè mouvman paspò a, fò n jere sa. Si n pa jere sa, lap pi devan lap pi mal. Nap kòmanse gen pwoblèm politik, nap kòmanse wè moun kap antre kase kay, boule bagay, lè sa nap chita gade. E nap panse nap ka gentan jete nou? Humm. Pèp ayisyen tèlman entèlijan nan sans sa a, m panse premye kote yap bloke se ayopò avèk e fwontyè yo pou nou pa jete nou. Paske pa gen okenn mwayen pou nap fè tout kòb sa nan resèt dwanyè pou nou pa menm yon bon lekòl pa gen Ayiti. Menm yon bon inivèsite pa gen. Pwofesè pa ka touche. Menm fòmasyon nou pa fè pou pwofesè yo. Hum? Nou chita la nap chaje kòb, nap pran kòb, pran kòb depi moun monte, moun nan monte jodi a demen l rich. Se sa nou bezwen epi lè l fin rich la sa l fè ak kòb la l pa fè anyen avè l. Eske l te envesti l nan kominote a ankò? Non. Donk ou fè kòb la mal, ou kenbe l pou w te envesti l lòt kote. Lè w achte kay Florida a, nan kisa l ede leta ayisyen? Humm nan kisa Nou ekip san konsyans Nou ye mesye Minis finans lan m pa konn m pa kwè w etidye non paske si w te etidye tout sa w di w etidye yo ou pa ta ka ap kite y ap met prèshè sou ou pou w voye nomanklati sa a avèk dwa de dwann sa a bay sena a oubyen bay palman an pou palman an apwouve l si nou te gen swadizan analis sa n ap di yo. Paske nou ta daja konnen, depi dwàn monte, enflasyon ap fèt. Depi dwàn monte, pri pou pwodui ap monte lan vil la. Depi dwàn monte, malerèz pap ka manje, malere pap ka manje. Depi dwàn manje, konsomatè ap gen pwoblèm. Depi dwàn monte, jan nou monte taks nou yo la, ok, pou nou fè resèt lan, moun nan pap ka dedwana fè l. Ka nou kritik. M te ka kontinye pale, kontinye pale, men kwè m si w vle. Li triste. Pèp Ayisyen kale je w. Lè a rive. Nou bouke. Nou bouke. Si n kontinye konsa, peyi a ap fin kraze nèt nan men nou. Nou pa ka kontinye avèk sistèm sa a. Kale je w. Pran lari. Revandike dwa w. Pa gen moun ki ka ba w presyon. Pa gen moun ki ka fèmen bouch ou pou sa w bezwen, pou dwa pa w. Mwen menm mwen di nou sa, revandike dwa nou. Li pa posib pou y ap sezi machin nou, li pa posib pou y ap fè nou pase mizè, li pa posib pou n pa gen lasante, li pa posib pou n pa gen edikasyon, li pa posib paske nèg yo gen kòb nan men yo, nèg yo gen kòb nan men yo. Fòse minis finans lan mete bagay yo disponib sou entènèt, sou tout rezo pou tout moun ka wè l. Transparans se sa k mete yon peyi an avans. Donk nèg yo pap fè peyi. Fòse palman an revize lwa sa al vote a lap pedaboje chak ane a poul ka fè kòb la fòse yo fòse yo fèl si yo pap fèl retire yo kote yo ye a paske se son de volè mwen menm li fèm mal li fèm mal paske m pitit mwen pral peye pou sa li lè li tan pou nou leve kanpe pou nou di nou pap asepte sa ankò. Nou pap asepte pou n gen dwàn afè nou pou yo sezi l nan men nou nan wout. Nou pap asepte pou y ap fè nou peye tout taks sa a san kòb la pap fè anyen. Nou ekip pwojè bidon. Mande m ki pwojè k rive sou nou deja nan tout pwojè sa yo yo di y ap fè yo. Pa gen youn ki rive sou nou. Y achte medya. Li achte tout moun kap pale. Donk depi yo achte yo ofri moun nan yon machin, yon ti bagay moun nan fèmen bouch li. Li achte, yo eseye e mete nou konsa, kolonize nou. Non li pa bon, paske demen nap peye l pi chè. Demen pitit nou, pitit pitit nou ap peye l. Vagabon an vin jodi a la, li monte, li met dwàn li, li pran tout lajan li foure nan pòch li lale. Kòman pou direktè dwàn nan fè ap fè pewòl pou senatè a depite a? Qu'est ce que ça veut dire? Se li ki te metel fol retire lajan, lel ap retire lajan pou ou senate depite, li retire pou li tou ui. Donk kot peyi a ye la? Epi poun chita la, nou menm ki òm serye, nou menm ki vle peyi, nou menm ki se de sitwayen konsekan, nou chita nap gade nou di nou pap antre nan politik. Politik la lap rive sou ou ui, lap rive sou ou. Se mechanste, se mechanste. Mwen menm, mwen mande. Pou minis finans lan mete barèm yo, nomenclature yo, tout sa yap vote yo online pou tout Moun kap voye bagay vin isi konn kisal ye. Mwen menm mwen mande pou palman an revize lwa li vote sou dwann yo paske lè w monte taks yo men wotè pou w dim pou w pwoteje pwodiksyon nasyonal, manti! Pou w dim pou w pwoteje moun kap vann machin nèf isi, manti! Manti! Nou monte taks yo pou n ka pran kòb yo foure nan pòch nou pou fanmi nou k ap viv lòt kote. Nou youn pa gen pitit Ayiti. Donk nou son ekip vòlè. Nou se ekip vòlè. E li lè li tan pou pèp la leve. Li lè li tan pou pèp la leve. Donk nou pa ka kontinye konsa. Nou pa ka kontinye konsa. Mezanmi m p ap fè live sa a long paske m pa renmen sa k ap pase a. M pa renmen l e nou pa ka rete fè silans. Nou pa ka fè silans. Fò nou share li. Fò nou pale sou sa. Fò nou mande pou yo fè sa y ap nou di yo fè yo. Fò yo revize lwa sa a. Fò yo travay. Fò brigad la, chèf brigad la avèk chèf dwann nan, yo chita ansanm pou se pa nou menm k ap peye l. Fò sa sispann. Fò sa sispann. Se pa rete sou entènèt gade epi tou di ok, this is ok, no, this is not good. Li pa bon pou nou. This is not good. Fò nou fè yon bagay avèk sa. Nou pa ka kontinye konsa. Nou pa ka kontinye konsa. Peyi a pa ka kontinye konsa. Nou sòm la rize di mond antye. La rize di mond antye. Lò rale paspò ayisyen yon kote ou prèt pou wont. E pi sa k pi bèl la nèg yo pati nan lòt peyi. San Repiblik Dominikèn fèk inogire dezyèm liy tren l. Tandiske jiska prezan transpò nou gen pwoblèm bò isi nou menm. Hein? Map gade repiblik do santo domingo la kounya la yo gen teleferik ki sot sou kote ki rele sabana perdida lale nan tèt puente juan pablo duarte yap avanse nou menm nou pa fè anyen nap vòlè sèlman epi nap kanpe nap voye monte nan radyo jodi a sa ap voye monte kou yo metel nan pouvwa a li fè menm bagay lasalye li rantre nan menm sistèm kowonpi an nou bezwen revolisyon. Sistèm sa pa bon, se kraze pou n kraze l konplètman. Kraze! Rekòmanse a zewo sur de nouvèl baz. Yon peyi pap mache si pa gen jistis mezanmi. Jistis la yo achte l. Nèg a jodi a Al Capone li flank ou nan prizon pou nenpòt anyen, li jis monte yon dosye sou ou, l achte yon jij epi yo fèmen bouch yo. Mezanmi m poko janm tande yo arete pèsonn k ap vòlè isi a non. Nèg la ap vòlò ou tande nèg a gen 300 400 milyon goud nan men li m poko janm tande yo aretel non m tande gon ulcc ulcc m poko wè arete pèsonn non hein nou gon peyi yo pa janm arete pèsonn nèg la vòlè l chita lap ri lap pase sou gwo machin li nan figi w pandan ke ti pèp la paka manje hein aparèy jistisyè la malad. La polis yap chache politize l. Dwan politize. DGI politize. E nan men menm ti gwoup nèg sa yo. Nèg a sot byen lwen. Nèg a vin bò isi a kounya la. Se milyonè l vin milyonè sou ou. E pi lè w gade nan seksyon kominal kote l soti a pa fè anyen pou li. Li di w l pap tounen. E. A monchè. Se veksan monchè. Se veksan. E. Depi nèg ti nèg la kòmanse pale, yo flank non ti fanm nan mitan l, yo lage lajan nan men l, yo fèmen bouch li. Sa son wont monchè. Lè gen pwoblèm la, gwo pwoblèm, w ap gad tout medya yo k ap pase koup dimond, tandiske peyi a gen chalè. Gon lekòl ki pral ouvè la, malerèz yo, je yo pete, yo pa wè anyen non. Yo pa wè anyen non. Donk mwen menm ki antreprenè, li pa bon pou mwen tou non, paske se sou mwen yo rive wi. Sa vle di nou chita la n ap gade? A si w pale nèg yo tande l, li p ap fè anyen. Sa pa di anyen non monchè li anmèdan li anmèdan mwen m di e pa fache m fache non men li anmèdan li anmèdan pou mwen m pa wè avni an m pa wè avni an talè konsa m leve m pran biznis mwen m al fè wout mwen m al nan yon lòt peyi ki ofri m pi plis gen anpil moun k ap fè l konsa epi nou menm n ap ret ap vòlè n ap ret ap vòlè pèp ayisyen demen ka pi tris pran destin nan men depi kounye a vòlè sa yo p ap fè anyen pou nou si nou pa fè table raz pou nou rebati yon sistèm ki striktire, enfòmatize. Demen ka pi tris. Djey Jazzman, kòm dabitid, m salye tout moun. Moun ki vle pataje ap pataje, moun ki vle kòmante, kòmante. E ajan dwanye yo m pale pou nou, e brigad m pale pou nou tou, nou tout tande. Ok? Donk mwen pa pwente di dwa, mwen pa akize nou. Sistèm nan jan l ye a, li trè kowonpi. Se kraze pou n kraze sistèm sa a. Paske pa gen fason pou kontribyab la santi l sef, santi l anpè avèk anyen. Moun ki fèk ap monte yo e nou ka rewè live la talè lap sou tout rezo yo e nou ka chèche li nap gadel e moun ki vle kòmante yap kòmante e peyi a malad peyi a pa malad sèlman lap agonize e se nou menm ki responsab mwen menm ou menm mwen menm pou silans mwen ou menm pou silans ou lòt nèg yo responsab paske yo san konsyans. Donk san konsyans yo fè yo toujou ap vòlè. Men men map mandem sa yap fè a tout kòb la. Lè w fin gen 5, 6, 10 milyon dola pèp la nan men w, kisa w fè avè l? Paske se sou tèl la w ta pral mouri, w ta pral achte paradi. Lè wap gade yon pèp kap soufri, sa w pral fè avè l? E bagay yo pa difisil paske yo vwayaje yo wè. Yo wè lòt peyi. Yo jis mechan. E lè yon moun mechan, sa mechanste ou aji avè l. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Mnje Jazzman, I'm out.